Nou twouve n nan youn nan lokal Ann Parye ki se yon biznis paryaj sou divès kalite espò. Lokal sa ki twouve l nan ri Panameriken nan komin Petyonvil, dekore ak plizyè ekran kote paryè nan chak disiplin espòtif ak jwèt aza kapab swiv. Tout dewoulman jwèt li parye a. Jan konsta a montre sa, ni fanm, ni gason ap chache tout mwayen pou monetize kè kontan ekip y ap sipòte a konn pote pou yo. Yon eksplikasyon sitwayen sa konfime lè l fè nou konnen se parye a ki la kontrèman ak fanatik foutbòl la.
Mwen menm m parye sou ni Real ni Chelsea kòb mwen m vin jwe la m pa vin fè anyen k serye la kelè sak pase a lap bon mwen m pa bezyen konn ni Real ni Chelsea 3 a 1 bon pou mwen 2 zero bon pou mwen mwen menm fanatik Barcelone men konnya se lajan map parye m pa gen fanatik ankò lontan m te fanatik men konnya m pa fanatik ankò konnya se Sou ki baz ou parye sou Real et Chelsea sou ki baz? Gade sou ki baz m parye m parye Real ap bat lap fè 2 gòl kont lan 9. epi m jwe l m parye Chelsea ap bat l ap fè 2 gòl èske w konprann sa se dèyè lajan m ye sa vle di m pa kanpe dèyè okenn fwa okenn ekip se dèyè lajan m ye sa vle di m just ap chèche lajan. Sòti Petyonvil, desann Kafou Fèy, travèse nan komin Taba, konsta a montre biznis paryaj sou match foutbòl yo gen yon gwo wòl nan kotijen jenn fanm ak jenn gason. Pou sèten, Se sèl espwa yo pou antre yon monnen pou pèmèt yo fè fas ak chomaj la. Premye rezon an se paske pa gen travay nan peyi a. Pa egzanp, pa gen travay nan peyi a, sa pèmèt kòmsi ou jwenn anpil jèn kòmsi ki vini vin pase jounen la, lè yo gen yon ti kòb yo jwe, sa ka rive yo fè yon bagay, sa ka rive yo pèdi tou. Men nou plis pèdi ke n gen. Ou konprann? Jwèt la ba ou pwofil.
Yon lespwa ki kapab vin katastwofik pou paryè yo si yo pran wout adiksyon nan pratik sa a. Dapre pwofesè nan Inivèsite Leta a, Ilionor Louis. Toutfwa, pwofesè a rekonèt, jwèt sa yo jwenn tout plas sa yo nan kotidyen jèn yo, nan espwa yo ka genyen yon jou nan jwèt la. Li kapab ankouraje de fòm de devyans e e petèt menm de parès, ok. Dan la mezi ou jèn nan rive kwè e atravè lachans, Li kapab gen lajan, li kapab rezoud pwoblèm ekonomik li, defi. Donk, apati se moman la, li gen dwa di l, sa pa, sa n vo pa lapèn ke l etidye, sa n vo pa lapèn ke l travay di, sa n vo pa lapèn gon seri bagay li fè, e ke l ap pran chans li, e ke li kab gon milyon. Ok. E m panse ke li kapab gen de konsekans sou sou jèn yo an tèm de li kapab fè yo neglije etid yo. Ok. E mwen panse ke si jèn yo neglije etid yo, de tout fason se jèn yo yo menm ki pral ranplase moun ki la yo, se ke n ap gen yon defisit an tèm de renouvèlman de jenerasyon yo. Ok e mwen panse tou li kapab yon gaspiyaj dajan paske ou gen dwa demen ou paran epi ou gen pitit ou ou voye l lekòl nan m pa konnen nan inivèsite epi lè w panse ke l ap etidye epoutan kòb pou w ba li pou l peye lekòl la se

Epi petèt fò n ta gade, m pa konn si w abòde laspè genre de jeunes, de jwèt sa. Mwen panse ke gen plis gason ke fi ki ladan l ok. E bon sa ta merite ke gen de entèvyou ki fèt e gen de ankèt ki fèt pou konnen poukisa fi mwens jwe ba lotri sa ou byen s on fòm de lotri li ye. E paryaj an liy fi mwens jwe li ke

li pa li pa gen yon nivo de devlopman ki pèmèt ke nou kontwole kisa jèn nou yo ap gade e ki pratik k ap genyen. Sa ki daprè li dekoule nan dezespwa yon kategori nan popilasyon an ap viv ki pouse yo mize demen yo sou aza. Se sitiyasyon Sosyo ekonomik moun ki fèl la. Li gon li chita sou espwa. Pa bliye ke moun ki kap viv nan sitiyasyon sosyo ekonomik trè difisil yo yonn nan bagay ki fè yo viv plis se espwa. E li tèlman sa ke yo pap di demen si yo pa di si Dye vle. Konprann? Yap di w konsa si Bondye vle. Se yon kesyon espwa. Se menm jan lè w di moun nan, kòman w ye? Li di mwen byen gras a Jezi. Mwen byen gras a Dye. Moun nan, se ke lespwa fè viv. Espwa sa, li pa sèlman nan dans l'au-delà, dans l'invisible. Men espwa tou li dans le visible. Sètadi moun nan gon, li panse l gon chans. Li gon chans sil jwe yon goud li ka fè 50 goud li ka fè 20 goud oubyen li ka fè 10 goud li gon chans sil mete 5 goud la nan bay nan bwat elektronik lan li panse ke li ka fè li ka fè jackpot la sa di ke lespwa fè vivre donk e sak pèmèt moun nan ap fè envestisman sa dan lespwa se paske dèryè cet espwa ya yon dezespwa.

M pa gen lajan pou m achte l. M pa gen chans pou m jwenn manje a. M pa gen lajan pou m achte l. M pa gen chans pou m jwenn dlo a. M pa gen lajan pou m achte l. M pa gen chans pou m pou m peye lekòl timoun yo. M pa gen lajan pou m peye l. Donk sèt yon dezespwa, piske Leta p ap vini m an èd, mwen p ap travay, mwen pa gen okenn espwa, mwen konstwi espwa sou chans, sou bòlèt. Sou Bondye ok e mwen panse se yonn matris koze sa a menm selon mwen menm pou n konprann li sèke fò n konprann li a pati de inegalite ki genyen nan distribisyon richès avèk avèk byen anndan peyi a difèt ke gen anpil moun ki pa gen aksè a sèvis ki pa gen aksè a yon seri de byen e sitou ki pa gen aksè a sèvis sosyo de baz yo, moun yo, yo yon sitiyasyon de dezespwa. E pa rapò a dezespwa sa, yo konstwi yon espwa dan lenvizib, dan lodela, dan lachans.
Akote match foutbòl yo, nou jwenn lòt kategori jwèt, tankou. kous cheval, kous chyen, tire penalite, keno, elatriye. Kèk fwa, se nan jwèt sa yo parye a jwenn chans pa l la, dapre temwanyaj youn nan yo. Bon, m prefere jwe keno a paske keno a ou avèk minimòm kòb ou genyen ou kapab fè, se chans pa w, sa ka rive w ou vin la a 50 goud, fè 5 mil goud. Pa egzanp, yè m vin la a, m jwe 50 goud, m jwe 4 boul, m jwenn tou le 4, m fè 4 mil goud, pa egzanp. Cheval la li nètman diferan pou ou kapab di ou ka pèdi, ou ka vin la nan mwens ke, nan mwens ke 30 minit ou pèdi 20 mil dola ladan l. Ann di ke ou jwe 3 cheval, pa egzanp nan 3 cheval sa yo la, but ou ta jwe 3 cheval a 50 goud. Pa egzanp ou gentan jwe 3 cheval a 50 goud pou 30 dola, ou pèdi. Nan premye pati ou gentan pèdi 30 dola. Pa kont la ou ka jwe 3, ou ka fè 3 fich, l ap difisil pou ou. Ou pa tire kòb ou a pase la pa gen tire. Aksesibilite jwèt sa yo makònen ak nouvèl mwayen teknolojik yo pèmèt paryè yo jwe pi fasil. Si gen moun ki deplase pou al jwe, gen lòt ki jwe sou sit jwèt sa yo pandan yo rete lakay yo. Men, anbyans ki genyen nan espas jwèt la rete san parèy. Tansyon an ap monte, diskisyon ap dewoule, sa ki vin difisil pou distenge fanatik ak parye. Jèn gason sa a rete konfyan l ap genyen paryaj li fè sou Real Madrid la, malgre ekip Chelsea a deja ba l gòl. Real Madrid m parye. Sou Real ou parye? Wi.
Ok, men mwen ap mennen sou Real la, kòman sa ye? Bon, byen ke, byen ke, e.
Ou ap gad telefòn lan? Sa w ap gad nan telefòn nan la a? M ap gade statistik yo, m gade li sou Bet 365. Sa vle di ke match sa vrèman ke ap mennen sou Real Madrid men m kwè nan ekip la mwen konfyan e malgre ekip Chelsea a trè menasan men m konfyan paske m kwè nan ekip la m renmen ekip la m konfyan. Bon mwen m parye pou tout sam gen m pa bezwen di w pou konbyen men pou sam gen nèt m parye sou li.
Match la fini, Real Madrid pèdi. Dezolasyon sou vizaj lòt jenn gason sa a ki se yon fanatik Real montre a klè sa l te espere sou paryaj li fè a pa reyalize. Malgre tou, Paris a rekonèt sa fè pati jwèt la. Se youn an menm tou pou m. Petèt m panse li te ka fè yon match nul petèt anpil gwo gason te ka pase kanmenm. Kòm se kòb n ap parye nou ba yo kanmenm. Se prèske chak jou rèv jenn fanm ak jenn gason ap mouri nan wout chak fwa yo parye sou yon ekip foutbòl. Oubyen pèdi nan paryaj yon lòt jwèt. Ou gen lenpresyon chak gòl ki make nan yon kan oubyen nan yon lòt, se espwa yon moun te genyen ki etenn. Nou ka konstate sa nan espas la lè match la fini. Dezolasyon an klè nan vizaj paryè ki pèdi yo, alòske se lakontantman nan kan sa ki genyen yo.